Bon, m ap fè videyo sa pou m antre nan konsyans, pou m antre nan konsyans chèf gang karyès la ki rele Ali a. E chèf gang sal sa ki rele Ali karyès nan Akayè. Misye fèt di maran nan tèt mòn Fonbatis, anlè nan tèt mòn nan. Papa misye yo te tirel nan menm kesyon vòlè tè moun a lepòk nan tèt mòn nan. Papaw jèn gason sa ki rele Alix la, Arly a. Arly pa bliye se yon legliz ki te vin pranw a 14 an daj pou yo desann kay rye sa avèw yo retire w nan mòn nan pou yo fè edikasyon. Pandanw kay ryes la la ou vin granmoun. Towo sak rele apèd la vini li baw zam li baw minisyon pou te ka mete malere karyès yo k gen ti kay bò plaj li a deyò ou chwazi fin fè djòb la pou boulos nèg mateli yo voye zam ba ou pou kesyon de plaj prive karyès la plaj piblik karyès la plaj ki te fèt pou tout pèp akayè e moun pòtoprens pou yo vin pran plezi yo lè wikenn. Nèg yo baw zam pou te privatize plaj karyès la o pwofi de Olivier Martelly. Pa bliye sa. Jounen jodi a, ou fè alyans avèk Jeff Canaran, ou fè alyans ak Jeff Canaran kote yè swa l voye plis ke 30 sòlda baw pa via chaloup ak zam pou atake moun Akayè li menm pou l atake pa anwo. Ale di pou atake moun Akayè anba e li menm pou l atake anwo. Men sa pou w met nan tèt ou, avèk sòlda Jeff Kanaran sa yo ki soti tout Vilaj de Dye, w atake Akayè. Kote w soti nan mòn Dimaran, nan tèt mòn Fon Batis anlè a, pa bliye tout fanmi w nan vil Akayè. Pa bliye tout fanmi w nan vil Akayè, sa vle di w vin met fanmi w nan pwoblèm. Lè w atake Akayè, si nèg Jeff Kanaran yo al tiye yon fanmi moun Akayè, kounye a w mete tout moun ki sot nan mòn Fon Batis an deyò, ou mete tout moun sa yo k vin lekòl nan bouk la, ou mete tout nan pwoblèm. Sa vle di ou pral mete moun Akayè pou mache, moun nan vil Akayè menm pou nan bouk Akayè pou mache touye tout moun ki sot Fon Batis. Gade sa ou chwazi fè moun ki sot nan mòn. Pil nèg sa yo te bo a pil solda sa yo se menm bagay la Jeff te fè poul bay nèg ki nan bouk akayè yo zam pou yo mache al pran lòt bò kayès nèg yo te refize paske yo wè yo paka goumen ant akayè ak akayè yo prefere fè kowalisyon avèk kidnapè pou tiye moun akayè mwen bliye mòf tout fanmiw Se nan mòn fonbatis yo soti, tout fanmi w, ou bliye si yo lekòl akayè, ou bliye si yo gen kay akayè. Sa vle di ou pral fon gè pete antre moun akayè a moun akayè. Sa vle di moun nan bouk, moun nan vil la pral kont tout moun nan mòn, yo pral mache pran moun nan mòn touye yo a rezon de alyans ou fè avèk chèf gang. Kòman w santi w pou e Jeff Canaran wal pran zam nan men nan, wal pran sòlda nan men pou atake menm moun akayè ankò? Kòman w santi w kòm moun ki fèt nan mòn? Sa vin fè w vin fè moun ou vin fè son wont pou nèg nan mòn. Nèg nan vil la Jeff Canaran tcheke yo li ba yo li di lap ba yo zam lap ba yo lajan pou yal touye w karyès yo chwazi pa fèl paske yo wè w kòm nèg nan mòn ki sot akayè ou leve timoun karyès sa vle di Nou toujou ap fè bagay pou yo pale nèg ki sot nan mòn nan. M pa pale de nèg pwovens. Nèg ki sot nan mòn nan. Yo toujou ap fè bagay pou nou pale l mal kòm nèg pa eklere. Gade jounen jodi a, ou prefere pran sòlda nan men kidnapè viv ansanm yo pou atake menm pwòp moun Akayè yo yo ankò. Ou bliye si tout fanm ou nan bouk Akayè, lekòl yo vin yo vin lekòl, yo vin fè kay, yo fanm ou rete la. Si ou kontinye fè bagay sa a Ali m pap ba w manti. Kounya e kounya e ou fè gè sivil pral tonbe anndan menm kote menm vil ou fèt la menm e komin ou fèt la yon gè pral pete ant moun ki nan vil ki leve nan vil la ak moun ki soti nan tèt mòn akayè sa vle di tout moun fon batis nou dwe Vire kontra li, nou dwe rele misye pou sa l pral fè a la, paske se yon beny de san k pral genyen si djab kana atake moun nan bouk, moun nan vil la, yo tout pral vire kont nou nou menm moun nan mòn yo an rezon de Ali. E aji vit, paske l pap bon pou moun nan mòn Fon Batis yo. Se John Colem Morvan ki voye di nou sa, atansyon avèk gè sivil nan mitan nou menm Arche Lwa yo. Poutèt kidnapè Jeff Canard, poutèt kidnapè Izo, poutèt kidnapè sa yo k ap regle bagay pèsonèl pou anbasad amerikèn, pèsonèl pou seri de dwòg dilè, pèsonèl pou seri de vòlè ki ret nan wo anlè Petyonvil.